Salut salut hello ou sou chanel sekrè kreyol TV nou salye tout moun tout abòne nou yo nou menm ki poko abòne tou nou salyew depi ou gen chans pou tande video sa e nap tou pwofite envitew pou kapab al abòne ansanm avèk nou ou menm tou ki abitye pataje video nou yo nap diw yon gwo mèsi ou menm tou ki pral ede nou fè sa nou remèsyew. Video jodi an se yon video ki tris anpil Men kòm mwen toujou renmen di l sa ki bon dwe felisite e sa k pa bon dwe denonse Donk mwen te fè yon video deja sou chanèl lan sou pedofil Si w potko tande l n ap kite link lan pou ou nan deskripsyon video sa. Nou pap fè anpil pale, nou pral kite w pou w kapab asiste videyo sa. Pa bliye kite yon kòmantè pou w di nou kisa w panse de videyo sa. Tchaw! Lè ke m fin blese, li ban mwen yon papye e ke pou mwen kapab esiye m, pou m kapab siye m, epi mwen menm pa t alèz. Pou m di w sa byen, m pa t alèz. Nan aswè lè ke m al dòmi egzakteman tout kote lòt timoun yo te ye a, m te vin gen lafyèv. Aprè ke mwen te leve Sen Jan, bon, sa te difisil pou mwen. E ke pou m te viv koz de mwayen ekonomik, tout jan de bagay sa yo. E ke mwen pa t viv ansanm avèk papa m. Papa m te fè abandon ansanm avèk nou. E depi de lane 2000, se konsa nou t ap pase mizè. Se te nou de, mwen menm ansanm avèk yon lòt ti frè m. Ok. E pi, m te egzakteman deside leve pou m kapab al chèche yon lavi miyò. Men m pa t. M pa konn egzakteman ki sa ke, ki kote m prale. M te pran direksyon, mwen kite egzakteman vil Sen Jan di Sid e ke mwen te rive egzakteman lan vil Okay. Lè ke m te rive lan vil Okay, mwen a goch, mwen a dwat, mwen pa gen yon moun, mwen pa konn kote egzakteman ke m te prale. Men se konsa, mwen te rankont ansanm avèk yon moun. Epi li di m ke l ap mennen m egzakteman yon kote ki rele La Madòn, se te egzakteman la santral òfelina Espwa te ye. Epi li te egzakteman mennen m la, se konsa yo te akeyi m, egzakteman m te egzakteman rive nan Pwojè Espwa. Se te 2011, 2011 a 2012 kòmsa, paske se te apre tranblemanntè te fin pase. Epi se konsa mwen rive egzakteman nan La Madòn, epi mwen jwenn ansanm avèk, mwen rankontre ansanm avèk responsab e òfelina a ki se egzakteman Pè Marc Walker Romero, epi ki te pran ma senpati. Mwen te fè konbyen jou La Madòn avan menm ke yo te rive m Madan, yo te voye m Madankòm kote egzakteman e òfelen yo ye a. Nan lè sa yo m te gen egzakteman douz ou trèzan konsa. Lè m te rive nan pwojè la, m te toujou jwenn Pè Mak, Pè Romero te toujou adopte m, al manje lakay li, ok. M kapab di ou sa byen, e m te rive nan yon moman kote ke m pa t prèske manje nouriti ke timoun yo kòmsi e konn manje nan òfelina a. So, paske chak moman, m toujou al lakay Pè Mak, oubyen ke li menm, mwen akonpanye l, l al ansanm avèk mwen. Paske de tanzantan pè Mike toujou vini egzakteman nan òfelina an. Lè ke l prale, swa m al ansanm avèk li. E se konsa l te toujou ap pale ansanm avèk mwen, li te toujou egzakteman sou laptòp li, m bò kote l, epi l ap pale de istwa ki pase. Men yon sèten tan ke m vin wè ke se chanje li menm ansanm avèk mwen, de jès ke l ap fè m, ke m pa t janm kapab rive konprann sa egzakteman dèyè sa jès ke l ap fè yo kisa yo te ye. E se konsa. Mwen rive egzakteman, pèm ak te rive menm pozem kestyon an. Kote ke li fè de jès mrensen m, ok, pandan ke m te bò kote l. M pat konprann ak tout sa, ou konprann sa m di w? So, epi li menm mande m ke pou mwen viv seksyèlman ansanm avèk li. Mwen te di l non, mwen konnen ke se fi ansanm avèk gason ki fè sa. Èske ou konprann sa m di w? Epi, li di m, bon, se pa yon pwoblèm si mwen aksepte fè sa. Li fè m òf ke l ap fè m kite egzakteman peyi a, epi li fè m òf lajan ke pou m viv egzakteman yon lòt kote ke Etazini, ke egzakteman kote ke mwen m kapab ale. Li vyole m. Epi, premyè fwa ke li itilize kondòm, ke li fè l, Epi apre ke l te fin fè l, mwen blese. E lè ke m fin blese, li ban mwen yon papye e ke pou mwen kapab esiye m, pou m kapab siye m. Epi mwen menm m pa t alèz. Pou m di w sa byen, m pa t alèz. Nan aswè lè ke m al dòmi egzakteman tout kote lòt timoun yo te ye a, m te vin gen lafyèv. Pwoblèm ke ke m vin rankontre la, li rann ke menm si m te fè kèlkeswa etid ke m gen, m rann ke m sikatrize, lespri m kòmsi m ta di w, anfèt, sa, m vle w konprann sa. Li, li, li, li, li, li vrèman dwòl. Lè m ap analize bagay sa, m ap mande ke èske se pa yon, yon espri satanik ki te rantre lakay Pè Mak Walkè. Paske, pou jan ke l te montre m ke li te renmen m. Èske ou konprann sa m di w la? M pa, mwen menm kapab di w sa, m pap jwenn ase de mo kòmsi pou m montre w, pou m ta kapab eksprime m pou m di l ke e ki kijan sa ye. Èske ou konprann sa m di w? M pap jwenn ase de mo. Paske pou mwen menm ta sanbletil ke se te, se yon espri satanik ki rann ke Pè Makwalkè chwazi fè m abi. Paske jeneralman ke m panse ke li te reprezante egzakteman apre Bondye nan syèl la pou timoun ki pa gen manman, ki pa gen papa yo, e m kapab di ke se te yon papa, li te manman pou yo an menm tan. Men, m pa konnen èske se mwen menm li te chwazi fè l, oubyen èske se paske l te gen yon lanmou ki te vin depase pou mwen ki rann ke kòmsi, epi menm kote l gen lanmou sa, epi yon espri de mal rantre lan li menm ki chwazi k fè ke l vin gen menm lanmou ke pou li egzakteman pataj, pou l vyole m seksyèlman. Si m di l ke l fè l ansanm avèk yon lòt moun ke mwen pa okouran sa. E se sitou si ta gen yon lòt moun ki okouran l ke se te kapab responsab yo. E si yo konnen l tou, m pa kwè ke y ap egzatteman pran yon desizyon kont Pè McWalker. Mwen gen egzatteman jij denstriksyon dè kay ki te egzatteman tande m. E pi answit mwen gen yon avoka ke mwen pran sou dosye sa. E pi avoka a egzatteman ap travay avèk dosye a. Men e pou m di w sa byen ke gen kèk bagay ki te gen dwa gentan regle, ki te gen dwa gentan fèt. Men koz afè Kovic 19 la ki te vin egzatteman fè yon enpak nan lavi chaken de nou menm swa kap viv swa pa bò isi an Ayiti, tout lemond jeneralman. Bon sa te vin rann kòmsi ki te mete yon tabman egzatteman nan dosye a. Men m panse ke e osito ki ta gen egzatteman yon amelyorasyon swa yo te kapab jwenn swa yon vaksen petèt oubyen ta vin gen yon lòt bagay ki fèt e pou maladi sa moun te kapab jwenn swa yon solisyon oubyen amelyorasyon donk m panse ke dosye a pran e faz ke l dwe pran. Èske w konprann sa m di w? E mwen menm tou, pou m di w ke mwen prè ke osito ke Pè Makwal, ke Romero ta jwenn swa manda ke mwen menm, ke lèt envitasyon ke m ta voye ba li, e kèlkeswa egzakteman kote a, mwen menm mwen prè ke pou mwen egzakteman al reponn kesyon devan lajistis ansanm avèk Pè Makwal. M panse ke li ekstrèmman enpòtan ke pou responsab yo kòmsi pran sa an chaj, an men. Donk ke pou sa pa ta rive, swa yon lòt moun ki te tonbe nan menm sitiyasyon ansanm avèk mwen an, e an menm tan tou, menm yon lòt nasyon egzakteman swa k ta deside pote èd swa pa bò isi pou moun ki nan nan le bezwen, ke pou l pa ta gen menm etansyon ansanm avèk sa. menm etansyon ke pou yo vyole yo epi fè yo abi seksyèl, epi apre sa pou yo konnen ke sa ap pase kòm sa. Se se tou senpleman sa. M pa ta swete ke pou sa rive yon lòt pwochèn fwa. E m pa ta swete ke l rive yon frè m oubyen yon sè m. Men, pou m di w ke mwen konnen gen anpil viktim, mwen tande, Alò konnen se de moun ke w kapab site, men mwen tande jeneralman a travè le zon ke anpil moun ki viktim menm jan ansanm avèk mwen menm lè istwa a diferan men gen anpil viktim jeneralman ki kòm si anfen ke se kòm si prezans Bondye ki rann ke yo pa swa anpwazone tèt yo pa siyiside tèt yo. Mwen menm pou m di w sa m te gen lentansyon fè sa. Avan menm ke m te kite pwojè a m te deside fè l paske m te di ke ou konnen sa mwen menm ke m kapab di w ke m te di? M te deside de suicide de tèt mwen ou dumwens a fè abandon ansanm avèk òfelina a. Men, refleksyon ke m te fè, m te di si mwen tiye tèt mwen egzakteman bò kote grann mwen, m pa m pa p jwenn sèkèy pou ki pou antere m, ke yo pa p yo pa p ka antere m paske m konnen sa sa sa ap vrèman difisil pou yo. Èske w konprann sa m di w? M te di ke m ap deside fè l.